jounen dimanch 9 me 2021 an, alò pwosè Kahenns Renois toujou nan medya yo antanke òm politik prezantman, e pa bliye li se yon ansyen jounalis, ansyen kandida la prezidans, pou toujou ap pwone le dyalòg nasyonal enklizif, men nou wè ke wout sa a aktè yo, pwotagonis yo poko janm antame pwosesis pou nou rive nan aktivite sa ki se dyalòg nasyonal enklizif. ki kapab palye sitiyasyon aktyèl ke peyi a ap fè fas la, ki se yon kriz, kriz konjonktirèl, men peyi a te toujou nan yon kriz de manyè estriktirèl. Ki jan ou menm an tan ke pwofesè ki toujou ap pwone dyalòg, ke jodi a nou wè nou poko janm ka rive nan wout sa, ki jan ou konprann sa senatè? Pwofesè Clarens Herman. Dabò mèsi. Alò m te la antanke pwofesè, ou wè, pa fòseman antanke politisyen, ni antanke jounalis, se travay ke n ap fè nou menm, pou m te, pou m te eksprime a jèn yo sa m panse, pwopozisyon pou ta chanje manyè ke inivèsite ap fonksyone e ke etidyan yo menm tou ap fonksyone nan peyi a. Paske mwen nan jiwon inivèsite a depi lontan, m ap fè kou, m gen kontak avèk jèn souvan, donk. m panse ke l te nesesè ke m te fè reponn a envitasyon sa. Men sa pa anpeche efektivman ke nou retounen sou sa nou rele kriz konjonktirèl ayisyèn lan ke w evoke la a. Nou gen yon kriz konjonktirèl ke n dwe rezoud. E nou gen yon kriz estriktirèl tou ki la li menm depi plis pase 200 zan. Men yo lye. Si w pa rezoud kriz konjonktirèl la, ou p ap ka rezoud kriz estriktirèl la tou. E le plis tan nou pran n ap pase. ap goumen antre nou menm pou n pa rezoud kriz konjonktirèl la, le plis l ap difisil pou nou pou nou rezoud kriz estriktirèl la. Se poutèt sa m pwone dyalòg. Paske mwen wè, kòm moun ki viv nan peyi a, kòm jounalis ki te fè eksperyans pandan 30 dènyè ane yo, mwen wè nou pase pa tout lòt etap, pa tout lòt tantativ de chèche yon solisyon a kriz nou an. Koudeta fèt nan peyi a, yo ranvèse prezidan, prezidan remonte, militè pran pouvwa, yo bay pouvwa, gen enzireksyon. Gen yon pakèt bagay ki fèt men yo pa pote solisyon reyèl la. Men èske jodi a la li pa tan pou efektivman nou chita pou nou eseye konprann sa k pase nou? Poukisa pandan 30 dènyè ane sa yo nou pa rive mete demokrasi a chita pou l solid nan plas diktati ke nou te voye ale an 86 la? Sa mande yon refleksyon. Li mande yon refleksyon tou pou nou di poukisa ekonomi nou an pa ka mache? nou non peyi nan karib la la se peyi ki gen plis popilasyon ladan l lan sè ta di nou te dwa pwodwi pou nap vann nan lòt ti peyi ki nan zòn nan yo la paske nou gen plis moun o kontrè se moun pa nou yo kap kite al lòt kote donk nou gen yon pwoblèm entèn pou n chèche poze kesyon sou yo pou nou rezoud yo pou ke nou kab sòti nan soudevlopman nan mizè ke nou ye a mwen panse. avèk tout bòn fwa ke dyalòg avèk tous e pou tous kapab pèmèt nou fè. Mentnan, poukisa aktè yo pa kwè nan chemen sa a? Paske, pa bliye, la, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Gen de moun ki panse se lòt bagay ki dwe fèt. Gen moun ki panse dyalòg se bagay de moun ki fèb, ki pa gen kouraj. Mwen mwen panse o kontrè le dialogue se lafè de fort de jan de pawòl, sètadi ki konnen ap kenbe pawòl yo lè yo antre nan yon dialogue, se sa fè m panse ke jodi a la a pa rapò a soufrans ki gen nan peyi a, pa rapò a ensekirite ki gen nan peyi a, pa rapò a mizè ki gen nan peyi a, nou pa kab antre nou menm ap oto detwi tèt nou ankò, le moman an vini pou nou chita efektivman pou nou pale. Èske ki sa w panse de referandòm nan? Èske w panse ke se yon sòti de kriz ke l ap ye pou nou tou? Non, mwen panse referandòm nan ap plonje nou nan plis kriz. Paske deja nou pa gon pwoblèm de konstitisyon nan peyi a. Nou gon pwoblèm de moun. Ki moun ki sou pouvwa a e ki dwe respekte konstitisyon an, sa konstitisyon an di. Pou m ba w egzanp de nou pa gen pwoblèm konstitisyon, se pa konstitisyon 87 la ki di fòk gen gang nan peyi a e ke leta pa kapab kraze gang yo non. Se pa konstitisyon 87 la ki di fòk gen koripsyon nan peyi a. epi pa gen jistis gen enpinite non non tout sa yo nan konstitisyon e nan lwa peyi a yo di pa dwe gen koripsyon pa dwe gen gwoup ame donk men si yo pa respekte yo se moun ki sou pouvwa yo ki pa respektel donk nou plis bezwen chanje moun ki sou pouvwa yo ke nou chanje konstitisyon an reyalite e dezyèm aspè si w vle nan kestyon w lan se ke konstitisyon sa ke gouvènman sa pwopoze nou an li pap bon pou peyi a li pap bon pou la demokrasi son konstitisyon ki fè pwomosyon pou la diktati e m panse ke So, yon pa an aryè ou menm plizyè pa an aryè n ta fè parapò a pwogrè ke n te konnen depi 87. Refi avèk dyalòg entè-ayisyen an ki pa fèt la, èske w panse sa poze pwoblèm tou avèk kidnaping nan k ap anplifye de jou an jou nan peyi a, sitiyasyon sekiritè peyi a? Sètènman. M anvi di w, gen yon bagay pou pèp la konprann, pèp ayisyen an dwe konprann sa, gen moun ki prefere gen kawo, gen dezòd nan peyi a, paske li pwofitab a yo menm. M ap kòmanse pa moun ki nan biznis, yon seri de moun ki nan biznis, ki pa bezwen Leta òganize ditou pou yo peye taks yo jan pou yo peye l. Yo prefere gen Leta dezòganize pou yo kapab pran fwontyè yo, fè ak sa yo vle, fè tout trafik yo vle, kontrebann, trafik zam, trafik dwòg, li pi bon pou yo. Donk moun sa yo pa nan dyalòg avè w, yo pa enterese nan dyalòg. Gen yon seri de politisyen ki kwè nan zam pou yo genyen eleksyon, pou yo kenbe pouvwa a. Donk, si w mande dyalòg, li pral gen kòm konsekans dezame moun, yo pa dakò l yo menm, paske yo bezwen ke gen dezòd la pou yo fè kòb yo nan Leta, fè koripsyon, pa kite anyen òganize nan peyi a. Donk, li difisil kounye a la pou fè ke moun yo adere a yon pwopozisyon de dyalòg. Epi twazyèm aspè a, m ta di malerezman, men kominote entènasyonal la tou p ap ede nou fè dyalòg. Li pa nan enterè l kèlke pa ke nou fè dyalòg lè nou antann nou ant nou menm. Donk, se nou menm Ayisyen ki pou wè ki nesesite nou genyen pou n fè dyalòg la oubyen pou n pa fè l. E m ap di w, m ajoute yon bagay ki kapab siprann ou. Mwen ta kab patizan yon revolisyon wi nan peyi a. Paske si m konsidere mwen menm m pa gen gran choz a pèd si gen yon revolisyon. An nou di kraze brize m ka mouri tou. Men si nou fè revolisyon an chak fwa nou fè de moso bagay li pa reyisi epi se e n ap fè pèp la pèdi tan li. Ou konprann? Yon revolisyon fèt pou l òganize, fò l pwograme e fò l gen yon objektif pou l reyisi. Si sa pa fèt enben nou gen meyè tan an nou chita nou pale paske si m rete toutan lajounen nan konfli avèk ou, Enben gen anpil bagay m ap anpeche w fè w ap anpeche m fè tou alòske nou ta gen tan pou n fè yo ansanm. Èske se pa paske anpil nan lidè opozisyon yo genlè yo pa fè yon diferans ant dyalòg e negosyasyon?
Ou gen pafètman rezon. Alò m panse la gon ti pwoblèm la. Ou gen pafètman rezon. Yo panse ke dyalòg la se al negosye li. E mwen m santi ke lè yo kòmsi dyabolize w paske w mande dyalòg e kòmsi se negosye w mande. Ou pa santi se pwoblèm lan sa ki. Ou gen pafètman rezon men se yon amalgam ke yo fè eksprè. Ou konprann? Gen moun ki yo fè l eksprè pou kapab non dekredibilize sa m ap di a. Men m kwè ke gen anpil moun ki rann yo kont nan peyi a si nou pa chita yon jou pou nou pale antre nou menm e pi bonè se granmate tankou moun yo di l ap pi bon. Enben, n ap kraze peyi sa a. Donk, dyalòg la vin yon enkontounab. Efektivman, li pa negosyasyon. Li pa chèche pòs. Si se sa yon moun fè pou al chèche pòs, sa se yon lòt bagay w ap fè, e pa dyalòg li rele. Lòt kesyon. N ap jwenn batay la. Mwen vle souliye sa. E, èske ou pa santi tou.